Sa w vle m di w la menm Sendy?
M vle pou di w wi pou w padone m.
Ok Sendy, m padone w. Ok. Mèsi.
An pasan, m gen yon kouzin mwen k ap vini la jodi a. Ki yès?
Barbara.

Antouka pitit banm zen nan sak pase ou konnen depim vini fòm pase pran zen pa gen anyen menm Eyy Sak gen M sezi wè w wi Laurie M pi sezi wè w toujou paske m te tèlman anvi wè w sak pase menm dim non a mwen Anvan tou al ou bliye m dèyè a Epa m bliye nou cheri ou konnen te gen kèk bagay ki tap regle epi lekòl mwen pran tanm tou esak fè sa apa m vini apa m vin wè w jodi an Banm non sa kite pou mwen menm Apa m nan. Wa menm mande m pou papa mwen. Oh e sa m ta pral di w la wi, kote papa w ansanm avèk Janjan? Janjan?
E sa k pase papa m nan? E Janjan? Janjan? Janjan mouri wi Lòlò. Kisa?
Chita ti fi ou toujou sou stupid. E non talè.
Janjan mouri chita.
Li te malad? Non. Sa l te gen?
Sa konnen?
Kòman sa sa konnen an? M kwè se kouzen w li ye, donk ou sipoze konn kijan l mouri si l pa t malad, donk gon lòt fason. Humm.
Kòm m konn abitye fè w konfyans, m panse m ka toujou fè w konfyans menm si w te elwanye m kèk tan. Wi cheri, pale, ou mèt di m sa k pase. Ou konnen, m te gwo ti mennaj, epi ou konn papa m, brital.
Kounya pa di m. L ap ban m pwoblèm, Jèjè ap ban m pwoblèm. Kounya sa w fè menm?
Epi. On bon jou, pandan m sot lekòl, m deside pou m ta fini ak vi a paske m pa santi m alèz. Fini ak vi nan ki sans? Tiye tèt mwen Lori.
E vre!
Jan lavi bèl pitit ou ta pral tiye tèt ou, poukisa la? M pa tap kache kote papa m nan kò m, jenjen nan kò m. Poukisa pou tèt on mennaj ou ta pral tiye tèt ou? Bon m renmen nèg la sa w di m la. E vre! Lè w fin tiye tèt ou a, nèg la li menm pa ta pral pran lòt fi?

Epi, m pran telefòn nan, m soti pou m al pale nan telefòn. Lè m tounen imajine w sa m wè. Sa k pase?
Visye bay pou Janjan ou pral li mouri? Kisa?
Non, w pa di visye k bay pou Janjan li mouri, paske w di l t ap ba w pwoblèm, e pa vre? Ki vle di w te fè ji a mete la pou l ou mete yon pwazon ladan l li bwè l, men pa di konsa se visye Janjan ki fè l bwè l. Janjan e kouzen m li ye wi Lori. Penenpòt, men w te di konsa l ap ba w pwoblèm pou moun ou renmen. Menm si l t ap ba m pwoblèm, m pa t ap janm gen entansyon fè. Ou tap fèl, paske yo di lanmou prè poul fè tout bagay, depi ou renmen moun nan wap fè tout sak posib pou genyen moun nan, depi moun nan, sa wap di konsa, m pat panse se w te kriminèl konsa non, menm si e zanmim ou ye, sa w fè ou trè mal fèl ma chère.
Bagay la toumante lesprim, paske e pa a tout mwen menm kem fè sa lou ye, se jis pou tèt mwen m te metel, fòw konprann sa tou. Jis pou tèt ou te metel, kounya banm di w yon bagay, manman w okouran?
Bagay sa m ka di moun menm wi bon le pire papa m deside kounye a m tande lal chèche konn kijan Janjan fè mouri e moun ki tiye Janjan lap tire kò Janjan. Aba li papa Ebyen w deja mouri pitit. Map reziye m.
Wap reziye w tèlman lanmò te dous konsa?

Bon m di w yon bagay cheri, se zanmi m ou ye, bon m di w yon bagay, m ka ba w konsèy, se vre sa w fè a pa bon, men sèl sa m ka di w, prefere w di manmi sa tande. Kòman m pral fè? Se manman w li ye Manouli, li renmen w. Ok, m pa kwè li renmen Janjan plis ke ou menm non. Ou panse ke li ta renmen pèdi w? Kounye a si papa w al fon bagay la, ou pa konnen w ap pase cheri. Wi bon, m oblije asume l paske. Non pa gen kesyon sa. Non, w ap di manman w sa. Sûrement ke manman w ap konprann ou. W ap di sa? Map eseye. Ebyen de tout fason m swete w pale ansanm avèk manmi paske m pa kwè se yon ti grenn pitit fi a l ta genyen bèl konsa pou l ta aksepte pèdi l. E aprè sa menm? M konnen w pa konn ret kay moun. Non, m pap rete pitit.